Jan na gade la se kay dadou e nou ka antre se kay dadou e men kote dadou ap viv e se tris mezanmi se yon kay ki fet konpletman an tol net kote ke yo kidnape dadou epi yo mande Mesye fon ti esplike nou se la dadou ap viv menm. Bon se la manzè rete gade ou ka gade la menm kabòn li pa gen gade ou ka wè se menm kabòn li pa gen men douch twalèt gade kote twalèt kote yon moun ap dòmi gade kote twalèt li ye men ou ka konsevwa sa kote yon moun ap dòmi twalèt li ye alò moun gen swa kidnapel kisa ou vle dil kisa ou vle dil men li.

Ti bout limyè sa yo se kay se tèlman li pa konfòtab se limyè ki reyon limyè ki sòti nan tòl la li menm ki bay anndan se pou moutre w sitirasyon moun nan ap viv epi jounen jodi a la ki gen negosyasyon ki ap fèt jiska midi trant pou 800 mil dola ameriken vre kote moun nan ap dòmi se vrèman tris Bonswa ti moun bonswa kòman nou ye sa k ap fèt E se yon nouvèl ki vrèman tris sa wap gade la, se yon dam ke yo kidnape, ou wè vizaj li la, sa se Magdala Louis, ebyen yè swa yo kidnapel, ebyen gade kòman lap viv, yo fè konprann ke yo bezwen yon afè de 800 mil dola ameriken, se lajan sa ke kidnapè yo mande pou yo libere dam sa. Se yon bagay ki vrèman tris, se yon bagay ki boulvèse anpil moun, zòn nan bloke, ou kapab wè sa, gen kawoutchou kap boule, anpil moun fache, anpil moun an kolè, se yon bagay ki ekstrèmeman tris, gade, gade nan ki eta moun nan ap viv, Li pa menm gen yon bèl kay, li pa gen yon bon kay, li pa viv nan yon bèl katye, ebyen gade l, gade ti kabann li, gade tout sa l genyen, se pa kritike sa la, sa l genyen vrèman, paske sa k pou ou se pou ou, men se vrèman tris, moun nan pa posede bokou de kwa pou wè ke vagabon oubyen kidnapè ap mache kidnape jan de moun sa yo, poukisa se yo menm, poukisa se ti pèp la, poukisa se ti malerèz lan y ap kidnape an, s yon bagay ki fè mal, s yon bagay ki, anfen, an nou gade rès videyo a, pa bliye kite yon kòmantè. Lè yo jwenn kidnapè sa yo, kisa leta Ayisyen ta dwe fè ansanm avèk yo? Kisa yo ta dwe fè avèk yon kidnapè lè yo pran yon gade gade gade gade gade dam nan gade ann gade vizaj li.
Bon sitwayen esplike nou rezon ki fè nou wè barikad kawoutchou ap boule nan nivo zòn sa li menm nou konnen wout sa ki al debouche sou wout la lyon. Gon yon dam ki soti maten an yo kidnape li e sak fè lari a bloke la menm bòs mwen. Yèreswa. Wi yèreswa. Men moun nan son moun zòn nan li ye? Wi moun zòn nan frèm.
Ok, eske bay sa abitye fèt nan zòn nan la deja? Pa konn bay bagay sa fèt nan zòn nan menm non. Yon ti zòn kè kontan gen la a menn. Kè moun yo toujou kontan nan zòn nan e frèt. Nou pa janm boude non nou. Men nou wè kawoutchou a li kòmanse depi la li pran lòt bò l pran nan tout kote. Tout kote paske dam nan konn mache tout kote frè m. Tout kote nou ye frè m. Sa vle di moun nan li menm se tout moun nan zòn nan ki konsène alò yo oblije.

Sa pa ba nou pwoblèm si tout fwa lapolis li menm ta prezan la? Non, yo pa bagay zak n ap fè menn. Se yon moun yo pran, moun nan te itil nou nan zòn nan menn. Nou oblije fè sa pou n fè pou li menn, pou n jwenn, pou l jwenn jistis li menn. Ou pa dakò? Men kisa n ap mande otorite konsène yo? Pou yo lage l menn, ba nou menn. Epi n fini kriye menn. Nou pa nan pil pale non bro. Ok merci beaucoup.
Alèz.

Pou kounya la nou prale kay fanmi Magdala ki gen ti non Dadou e nou konnen yo te kidnape nou gen yon sitwayen la li menm ki pral mennen nou kay fanmi dam sa e nou menm pou nou wè si nou ka fè yon ti pale ansanm avèk fanmi Dadou. Kote wap gade la se koulwa pou antre anndan lakay dam sa yo kidnape nan zòn nan. Jovenel masisi, vòlè, esklavaj, sèvè nou. Jan wap swiv la, se kay dam nan yo kidnape ya, ki se Dadou, e nou menm nou pral fon vizit la kay li, wè sin ka pale avèk kèk fanmi, e pase yon konnen kòman sitirasyon e, e yo kidnape li depi yè swa. Se sa liye menm, se sa liye, se sa liye menm. Ou bare.

Se yon kay ki fèt konplètman an tòl nèt kote ke yo kidnape Dadou epi yo mande Mesye fòk se esplike nou se la Dadou ap viv menm? Bon se la manzè rete gade ou ka gade la menm kabòn li pa gen gade ou ka wè se menm kabòn li pa gen men douch twalèt gade kote twalèt kote yon moun ap dòmi gade kote twalèt li ye nou ka konsevwa sa kote yon moun ap dòmi twalèt li ye alò moun konsa w kidnapel kisa w vle dil kisa w vle dil men li

Ti bout limyè sa yo se kay se tèlman li pa konfòtab se limyè ki reyon limyè ki sòti nan tòl la li menm ki bay anndan se pou montre w sitirasyon moun nan ap viv epi jounen jodi a la ki gen negosyasyon ki ap fèt jiska midi trant pou 800 mil dola ameriken nan kote moun nan ap dòmi se vrèman tris.